dosye ou pa may. Advyen ke poura.
Dèyè demen m jodi a m pa konn mete gouvènman. Demen m maten m pa konn sa m ka ye nan peyi a. Se la m pral vini.
Dèyè m gen yon popilasyon k kwè nan mwen. Se la m pral vini.
Mèsi paske ou rantre konsa pou n ka vini entèvye. Non se jis pou. Jodi a komisè Muscadin, travay ke w ap fè a li remakab se nan tout peyi a. Nan dyaspora m pa bezwen menm pale. Nan rès depateman yo tout moun wè on Muscadin se yon lòt bagay. Nan sans sa gen moun gen plizyè sondaj ki fèt sou entènèt la. yo wè tandans lan, gen anpil moun ki mande pou komisè gouvènman kòm prezidan, yo wè w kòm prezidan. Ki sa w ap reponn ak pawòl k ap pale sa yo?
M pa gen plan sa a, e gen de rezon. Ou pa gen plan pou vin prezidan? Non, m pa gen plan sa a.
E si popilasyon an enpoze l? Si popilasyon an vin chache m, m p ap di popilasyon an non. A, ou p ap di non? Non, m p ap di non.
Paske m renmen peyi m. Donk si gen eleksyon yo vin chèche w kòm prezidan ou paka refize paske se yo. Yo, men jamè m pap pou tèt mwen ale. Pou w menm pou kont ou pap janm al enskri kòm kandida a la prezidan.
Jamè, jamè, jamè, m pa gen plan sa, m pa gen rèv sa. Mwen pou peyi a bon, pou dyaspora m yo ka antre nan peyi a vin envesti.
Dayè banm pale w, valè tan m fè ap travay la, kouri monte, kouri desann, prèske setan Miragwàn, men m ta renmen gen lwazi, m poko janm pran konje non. M poko janm pran yon semèn nan Miragwàn. Ou pa gen tan pou tèt ou menm. Don, m gen yon mwa konje chak ane. Ou pa pran l?
Jamè.
Ou pa gen tan pou tèt ou? Komisè Guy pa janm pran l tou.
Si ministè de la, bon, m defann ministè de la jistis voye m kote Muscadin te ye ke l te mande yon mwa konje. Ou pa janm pran konje?
Jamè. Ke w gen dwa li menm?
Depi, depi lè m nan sistèm nan. M poko janm pran konje. Donk, m ta renmen gen lwazi oujou. Ou lè m ta renmen fè yon mwa lakay mwen, m pran 2 pitit mwen yo la, konprann, konprann, pran zanmi m la, m pran w la, nou vin jele la, nou vin kanperen. Ou ta rilaks. Nou vin nan ekip la la, vin manje, vin bwè. Men m vin nan avyon, m vin fè yon entèvyou. Aswè a fòk mwen Miragwàn. Aswè a fòk ou Miragwàn? Fòk mwen Miragwàn. Wè pa wè? Wè pa wè, fòk m Miragwàn.
Men, admeton, bon, pandan w di si pèp la fè l la, w ap dakò? Admeton w vin sa fèt. Muscadin prezidan de la repiblik. Koman ou wè tèt ou kòm prezidan? Non men lè sa map konpòte m an chèf. Koman ou wè tèt ou kòm prezidan?
Map konpòte m an chèf. Fas a sistèm nan jan li ye la, jan w tap dekri l kòm komisè a, gen de bagay ou konnen, ou viv, ou wè yo, yon sistèm ki mons, ki gwo nèg, rive manje Jovenel, prezidan Jovenel Moïse nan jan l bagay la, bagay la gaye a. Jovenel manje tèt li.
Sa se kòman m pral prezidan de la repiblik pou nèg oze kenbe yo di Se dènye 18 novanm koumen se e prezidan nap jwenn. Jovenel ki manje tèt li?
Wi. Se sa w di la wi? Oh oh. Bon m defann nou lè kanpe nan peyi a la, nan gran sid peyi a la pou w di Muscadin pa kwè premye janvye kap vini an.
Sa w fè? A, bon m defann ou nèg. De yon nèg ki ta kanpe nan konferans de près nan radyo pou l di Muscadin pa kwè premye janvye. A, wap di sa.
Wap kanpe nan kapital la pou w di l. Bawon. Si w ti gwav ou pa ka di l. Si w gran gwav ou pa ka di l. Ou lewogàn ou pa ka di l. Fò w lwen.
E lwen pou kenbe pou di l. Vwa m se prezidan de la repiblik. Ou potoprens, m potoprens, ou gen madanm, ou gen pitit, m konn kay ou. Ou di m pap wè diri, diri novanm k ap vini an. Jamè pa. Gen yon nèg defi sa nan peyi a, nan gran sid peyi a, pou di komisè Muscadin pap wè premye janvye k ap vini an. Donk nèg ki t ap trete kòm si prezidan s on ti vagabon, kote w wè l ba l, ou mèt ba l sapata, s on ti vagabon, ou menm si w te prezidan, nèg sa a.
A?
Kòman m prezidan? Kote Andre Michel ap jwe son ti. Kòman m pral prezidan yon peyi? Demen maten m vle met yon konpayi deyò nan peyi a pou 4 a 5 senatè debake nan kay m vin ban m presyon pou di m konpayi sa a pa pou kite espas sa. Pa gen bagay kon sa monchè. Ou klè sou sa?
A? Manti, li pa ka fèt.
Wa pran radyo pou mwen, wa pale. On dwa ou genyen. Ou respekte dwa sa a? Egzakteman. M respekte dwa tout nèg k ap pale, k ap langwile yo. Men vin debake nan kare m nan, debake nan palè nasyonal, vin ban m presyon, di m nèg sa yo pa ka kite bagay la yo e pa vre. Dayè kote w antre a, sekurite yo pa ka antre kote m chita a, tout nèg yo yo kanpe deyò. M ap bay lòd arete tout polisye ou gen deyò yo, ou menm la ou p ap soti. W ap tou mare. Klè, ou te mèt te eli, m ap arete w. Eske si m ap arete w m ap di peyi a, men pou kisa m arete w? E m ap arete w e si w vle. Lè m di si w vle a, sa vle di ke si w dakò arestasyon, si w pa dakò arestasyon sa k pou fèt la ap fèt.